E mwen pat vreman konnen si m ta pral frape la madam, manman prank lan. M rive anndan m jwenn mwen sa kouche m tou pran l. Kounya m di bon fò m fè yon tou an pou m fè nou konnen ke m pran towo a. M pran towo a. Men guys, e pandan m nan machin nan la kounya m prale m di yo fò m fè yon tou an pou nou kanmenm. E m ap mande tout moun k ap gade prank lan la. Pou nou al abòne silvouplè avèk nouvo chanèl sa ki se Landy Prodz e tiktok la se Miyou Officiel please nan pran foto m sou tou lè 2 e pou n abòne pataje like kòmante wat evè sa nou wè nou lage sou li silvouplè pataje l pou nou kite yon kòmantè di sa n renmen sa n pa renmen nou menm nan next video ke n ap gen pou nou fè oubyen nan nenpòt sa m ap fè an pou nou korije l pou nou ok guys. M te kontan avèk nou e m te kontan prank toro a jodi a tou guys m ta pre wè ankò nan yon lòt video bye. La guys mwen vin enstale kameram nou wè kòman l kouche nou wè kòman l kouche wè kijan l blayi tout jounen l ap di m wè pil deyò sa li bay anpil pal lave m. Guys fi sa se manman prank se tout jounen lap prank moun gade map gade e chanel li la gade se prank lap prank moun mache jodi a la m vin pou li a e mwen li rantre nan chanm nan la li pa konn dim la non sa pase li ko te konnen map vini but li pa konn a kilè se manmanl mwen fè ouvè pòt la pou mwen. Lap relem nan wout la. M pa dil si map vini jiskaske dòmi pran l m vin nan mon chè. M byen monte sou li map ale. Ohh guys kèm ap kase. Sak monte nan tèt mwen guys m pap menm di nou se nou k pral wè sak pral pase a la e si yo touye m jodi a la sou kont nou mezanmi guys se pa bagay m konn anyen vre non. Men m pral gade kisa m ka fè. Guys ret avè m.

Knmèy pou ou! Avèm ou vle kòmanse? Yes.
Oh wow!
Ebyen m pa fè wout sa non ma sè. M pa gen pwoblèm avans ou konsa non, men m pa fè wout sa yo. M pa konsa, fò w tap fèm konsa. Mwen menm ka fè w konsa?
Ebyen w pap konsa. Ebyen m gentan konsa la wi. Ou pap konsa.
M gentan konsa la avè w wi. Ah ah. M serye wi. Madam silvouplè tande.
Wè pou tout respè m gen pou ou Eyy! Oh sa w fè la? Ou merite yon resèt priyè wi. Genlè map rele pwofèt Mackenson pou ou wi. Pa manyenm tande madanm. Madanm pa manyenm. Non pa fè wout sa. Oh m respekte w anpil. An nou kenbe an nou rete nan liy respè a tande baz. Kèt pa manyenm madanm. Wè banm di w. M te ka toujou vin sou ou si.

Hey! Lage m tande madam!
Oh! Epi, wè, wè banm di w, wè bagay, touko mwen leve nan yon famiy kote ke m pa janm tande moun lakay mwen ap mete moun deyò. Men, madam, pou tout respè m gen pou ou, si w konnen se sa w vin fè la, prefere w ale. Men se pa sa m vin fè, se jan mwen ye an ki mete m nan tèt.
Eske m pa konn abitye vin lakay ou? Finn jwenn wi.
Kòman se janm ye a? Gade gade bagay do. Tèt madam sa pa bon. Ou se premye moun wap wè ki dò ki kouche avèk yon bout bagay sou li kap dò ki dòmi pa. Non men se yon premye sou mwen janm vle sou mwen.

A vle di konsa w fè dèyè m.
Ayy guys Fi sa gen manman prank li ye jodi a m pran li Men l gen respè vre wi timoun Si l pa t gen respè l tap tchwem wi.

Manmi ouvè pou mwen. Epi lè manmi di m ou la, an m pase zo klè. Lè m parèt, m ap parèt afòs, mwen ap dòmi, m di e, m m. Bon m pwofite. Gad jè l. Ou fè yn twò, ou pa poko fè yn twò. Manmi m twò m poko fè non.
Pou m tou antre mantal m pa la tou monte nan tèt mwen, twò m poko fè non.

M sezi. Non la al byen pranm guys paske m pat gen sa nan lespri m pou m te panse pou m te panse dam nan ta pral pran Tout kou wap kouri wap kenbe w la se pou w pa rele manmi wi. Manmi pa mete m deyò. Man m pa vle.
E sa fè wè gen moun kap di yo man mache fouye kay moun al fè prank yo pa konprann man m pa vle prank fèt la a. Li di goumen ka pete sou kont li la a. Sou kont li.

Ok team team team Nerland Ooh ki non met sou chanel la? An Landy prodz.
Team Landy. Yes Landy prodz guys. Aziz li konnen li vini li konn kote poul sere kamera. Ey 2 telefòn ou genyen? Fòm di fanatik yo tou nou pral genyen le prix du doute ki pral pase sou chanel sa ki se Landy prodz ann di nan 2 semèn. Amèn.
Telefòn sa m konnen ou te genyen.